Mwen di ou, ou mèt mete l avèk yon ti tonmpe song nòmal, epi kounye a m ap montre ou kwaziyon an, kle an, lòske met kle an ladan l, kle an ap elimine tonmpe song nan. Pou tout moun ka wè garanti sa genyen. Men si w pral fè yon travay pou ou, ou pral fè yon ti travay prive pou yon moun, pa mande l kwaziyon sa.

Ou wè la, se kòm si ti minòt, sa yo konn rele minòt demokrasi yo, chak may sa l pran an, se vide l vide. Nou pral gade pou nou wè kounya. Non, e la l frape, li pa gen ti kal. Men li. Li gen l la? Men li. Ou wè li?
Li gen yon ti bagay anba.

Pa bliye non, men la. Nap suiv mwen? Sa se avantaj sa a gen kwaziyon sa. Ok? An ale. Kote li?

Non kite sa, mete sa lòt bò an. Sa e la pou mete l la. Mete sa lòt bò an.
Ou ka mete nenpòt grenn. Ok. Ou wè li mezanmi? La, imedyatèman ou pral mete dezyèm grenn nan fò ou gentan depoze kwaziyon an. Nou tande? Paske aprè ou fin mete l ou pap ka mete l ankò. Paske depi ou fin mete l. Nèg sa a twòp menn.

Non m pa di anyen non. Ou wè m ogmante l. Olye pou m te kanpe pou ou dirèk m ogmante l.
Wazabi pa vin pase devan kamera non.

Kounya li t wè map vin bò isi a map met 4 mayo sou mwen 3 bout chòt lè Laza manyen pou Laza
pa pase.

Non, m pa t ap ka jwenn li paske li pa te bagay. Li pa. Fò m te kite yon bagay nèt la depi. Akoz de sa, l pa t ap ka aliyen. Ou konprann? Ou pa konprann sa m di w la non. Poutèt m te kite yon tanpesyon.

Yon fason pou lè nap mete kle an poul pa rankontre avèk lòt la. Wè la wap met kle an la ou pap gen kote ou pase. Nou paka pran nan tanm poko. Sa ou fè? Ou fon ti avanse. Ok sa a pat mal mete. Yon fason kle sa ap pase la, kle sa ap pase la poul pa rankontre.

E menm jan ou pral mete sa la, ou oblije mete sa. Tou lè kat. 1, 2, 3, 4. Lè w fin mete grenn sa, ou oblije depoze 2 sa ankò. Wi. Ou depoze sa sou tèt li. Avanse l tou Bob Marley. Fon ti avanse l.
Bob Marley. Bob Marley. Mwen rele l. Jamaica mwen rele l.

Ou ranje jwen an Menold.
E vini ou pale trop.
Vini.
Vini ranje.
Fè rapid, fè rapid, nou pa gen tan pèdi. Ou aranje le jwen. Nou plis pale lè nou vin nan kou an. Aranje le jwen. Kou nou soti nou bal di Théodore ki fè kou pou nou. Ba ou la.
Ou se pwofesè kounye a, ou sou tablo a, travay pou elèv dèyè yo ka wè sou ap fè a.
Wap fèl youn pi fò pase lòt. Nan lòt la pou frape.
Kounye a fèl fè bak. Eske zan mi se te dwe frape?
Non. Kanpe la.

I yon jan ta bon. I yon ti pasab kanmenm.
Pa dèyè vin devan.
Yon bagay ki ka fèt wi.

Wi bwa se bon.
Ok Kounya m pral eseye wè kòman m ka fè nou retire yo Men m pral oblije pèdi yon kwaziyon Ok Non m pral montre nou kòman yo retire l Alò l poko di non men m panse l ap ka sòti kanmenm Li fin fè l konsa. Li fin di, alò fòs m pral fè ladann lan, si l fin di nou pa p bezwen fè fòs lan. Tande byen wi, kòm li poko di li menm, sa vle di nan landemen, oubyen nan aprè demen m pa konnen, n ap sèlman parèt nenpòt bagay nou teke la, a pye nou, avèk yon bwa, avèk yon swa ape, ok, nenpòt sa l ye an, avèk yon bwa tou la vini kase. Ok? Non, m ap eseye montre nou, ok? Annik sèlman parèt lè w fè sa.

Kase gaz yon moun yo la. Mtot di nou sa ankò. Kwaze yon sa li menm. Non sèlman. Mèsi mèsi mesye.
Non sèlman. Li pèmèt ou gen kontwòl jwen yo. Menm jan avèk lòt yo. Men li menm ankò, sa a, avantaj li genyen, si fè mal ak yon tonm peson, li ka retire tonm peson. Nou te montre w sa talè a, nou montre w, nou frape li tyoka, lè w met kle a, li elimine l. Ou pa jwenn li. Ok? Si n monte sou YouTube, n ap gade l, n ap wè, sa m t ap montre nou la a, se menm li menm y ap montre nou. Ok? Si m rive nan yon travay, yon konpayi vin avèk li, pou n pa di, non wi, nou met men nan tèt, o m pa t abitye sèvi avè l, m rete Teyodò pa t montre m li, m montre nou li. Yn fwa pou tout.
Gen lòt,
kle a se tankou yon bouchon, ou kenbe l, ou fin mete li, ou vise l konsa. M ap fè rechèch lòt lan, si m jwenn li m ap vin avèk li. Avèk pwazyon sa yo tou yo pa gen twòp tan depi yo rantre nan Repiblik Dominikèn.